Waw cheri koman sa ye pou ou menm bebe? Ah ou konnen cheri depi maten m chita nan kay la pou kòm. Ah mwen menm tou ou konnen m santi m gen pwoblèm anpil tout semèn nan map panse avèw e akoz ke m wè relasyon a distans lan pa bon pou nou. Juan map panse nan 5 6 mwa ankò arive 1 an pou plis nou ta sipoze marye pou nou lakay nou. Ou ta sipoze sa cheri paske m paka viv nan kay pou kòm ankò m te sipoze anba vant ou deja.
Mechyè ou konnen sa, ou konnen m renmen w anpil. Ewa pasem baby.
Lèm zoom renmen w lan waw nenpòt moun ki ta vle etirew nan vim m prè pou m eliminel cheri. Je suis pas supposé konsa ou pa met moun sou tè. Non cheri paske ou se sèl fi m pa vle pèdi nan vim ditou paske m prè pou m sakrifye vim pou ou pou m bay lavim e konsa tou nenpòt moun ki fèm pèdiw Cheri m pa bezwen baw manti map elimine l on fwa. Bon m pa kwè wap ka wap gen kè pou fè sa paske m pa wè w sanble yon moun pou sa. Cheri map fèl pou tèt ou menm. Men li pa sipoze konsa. M pap mache tiye moun men pou tèt ou menm map fèl. Li pa sipoze konsa. Men cheri antouka ou menm tou bat pou sa pa rive konprann mwen menm m pa gen erè map fè men ou menm ki fi a bat pou sa pa rive dakò cheri. M pa kwè l ap rive tou baby. Ebyen dakò manmi cheri. M dakò cheri. Pa gen pwoblèm non.
Yo blo! Zantray pa m nan vye frè m nan. Konnen m renmen w anpil. Waww ou se sa wi blo. Chè yon ti fich map prepare la papa men. Yeah man.
An pasan papa pandan wap bay pale bay fich la kob la bon vre man. Men kot mennaj mwen m soti la apa. Yes. Ou gen lè damou freo. Aah! Oh Lord!
Wè janm renmen w la patizan. M pa bezwen baw manti man. Janm renmen w la e konsa m renmen fanm sa patizan. Nenpot moun ki ta fem pedi fanm sa baz. Mwen kraze m prè pou m eliminel on fwa. Kòmsi wap manjel?
Ah! Ah!
Son grenn sèl patizan map eliminel yon fwa menn. Kòman si fanm lan pran vin danje konsa menn? Che babe gade m renmenl men m renmenl se menm jan m renmen w la tou m pap aksepte yon moun fè w mal men mennaj pam nan tou baz nenpòt moun ki vle fèm pèdil patnè m pase tchè menn. Love pou pale fèm e nan madanm mwen ye menm m paka di w anyen non frè e pa love pou l pale. E pou sa m renmen w wi papa yes.

Paske jodi a m pral kwaze yon bèl moun sou wout mwen epi m pral petèt premye moun ki di l li bèl tou pou jounen an.
Bon, m gen enpresyon bèl moun sa w wè w kwaze a, li gentan gen mèt deja. A bon, ou osi brèf men m potko mande si l gen mèt. Enben, kòm ou potko mande l, m gentan avèti w sa. Men sa paka anpeche nou di w ke n vle gen yon. Waww.
Sa k pou di w m ap asepte mwen menm? Ou pa oblije asepte osi vit ke sa. Sa k pou di sa?
Men, m panse ou ka asepte kanmenm. M pa kwè l ap posib.
A bon. Ou pa kwè l ap posib? Men, se apre ou fin ban m kontak ou, m ap konn si l ap posib.
Wi, sa a kontak la la. Epa, epa pale n ap pale la toujou? M panse si w mete l w ap konn pou ki sa. Non, m pa kwè l ap.

Lè m di w m renmen w lan, waww, nenpòt moun ki ta vle etire w nan vi m prè pou m elimine l cheri. Jezi pa sipoze konsa, ou pa met moun sou tè. Non cheri, paske ou se sèl fi m pa vle pèdi nan. Cheri m pa bezwen fè manti, m ap elimine l yon fwa.
Ou pa banm non an non.
Odeline. Odeline.
Yeah. Ok, mèsi.
Dakò. Anote ou pa banm lè, sa vle di m ka al nenpòt lè. Jis wap tèks mwen epi.
Yo fè w amoni yo toujou menm, mwen sou ke t antre menm. Oh, jamè trayi l.

Ti manmi. Hello.
Wi alo.
Wi. Ou gen ta bay kyes. Mwen se te gen ta kap te vwa men. Ok, je nan ki te se yon kap pala vota lò. Te bay konta pou an. E mwen se te mba li anjou. A bon. Kwa mwen se te se pou mwen pou mwen vwa la vwa anko. Waw.
Mwen pa san.